Salut tout moun, bienvenue nan fanmi an, mwen espere ke nou byen pa la gras de Dieu. Jodi a mwen vin avèk ti video ponkèt ke m te fè dènyèman. Mwen pat montre nou pwosesis yo jodi a, m montre nou ki sa ke nap bezwen. Nap bezwen farin e avèk suk, sa se suk la. Apre sa nap gen bezwen poud elevasyon, levure, nap gen bezwen lwil oubyen nou ka Fonn yon ti beurre. Sa se yon ti sèl ke m gen la. Apre sa, nou genyen lèt konsantre. Lèt konsantre, lèt Nestlé, sa nou rele lèt Nestlé a, condensado. Apre sa, n ap bezwen lèt antye, ki se lèt, lèt dlo ou byen lèt, e, kòman yo di l, lèt kanasyon. Apre sa, n ap gen bezwen esans, vayniya ou byen lòt esans ke nou genyen. Apre sa, sa se tout bagay ke m ap bezwen pou m kapab fè. ti ponmkèt la mes amours nou deja wè tout bagay la m deja mete tout bagay mwen prè poum ka al kòmanse ya mes amours e kounya mwen kòmanse kase ze map byen bat yo map byen melanje yo melanje tout bagay mwen ansanm nap melanje yo peu a peu nou pap mete tout bagay yo yon sèl kou apre sa nou mete suk la nan nan ze a nou byen brase. Sèl nou byen melanje pou nou fè yon melanj omojèn. Byen melanje, byen melanje yo mes amours. Nap gade pou nou wè tout sa ke map mete yo, map mete yo youn aprè lòt. Nou wè kòman konsistans lan ye, li gentan byen melanje ze a ansanm avèk suk la. Aprè sa mwen mete lèt konsantre a. Map mete kantite nap bezwen yo paske mwen menm mwen fèl m pa vrèman mezire l mwen jis mezire l nan tèt mwen mwen ap mete resèt la egzakteman pou nou pou nou ka wè tout sa m itilize ki kantite mwen itilize pou m ka fè sa m ap fè a mes amour jou m tap fè video sa se lakay la nou te ye se menm jou jou sa m te fè yon vlog pou nou vlog la poste sa fè byen lontan men m potko gen tan pou m te mete vwa sou video sa e sa fè m pa renmen fè video konsa depi w wè m nan mete vwa pral pran m yon lòt tan. Lè sa, nou wè se nan travay la m ye la, nou ka tande bri timoun k ap jwe, bagay sa yo. Akoz se nan travay la m ye la, m ap tou mete vwa sou li pou m tou mete l jodi a pou nou paske twòp tan gentan pase. Si nou raple nou, rad sa k sou mwen an depi kilè m te fè videyo avè l. La m ap fè melanj yo mèzamou, sa se lwil la ke m mete la, m te gentan mete esans lan. Mwen mete yo ti kal pa ti kal, kòm si m fè yon premye pòsyon, m byen melanje premye pòsyon an, apre sa mwen mete yon dezyèm pòsyon, mwen melanje tout.

E vwala mes amours lèm fin plen 6 ti grenn moul yo m te genyen an rès pat la rete kounya m di map fè yon lòt bagay ansanm avèl m pral fè anfòm yon ti bonbon mwen fin pran plato sa mwen vide yon ti lwil ladann map simaye lwil la nan tout kòl epi aprèsa mwen pral vide Ti rès pat ke m te genyen an. Mwen te met yon ti farin ladan l pou l te ka pi près. Apre sa mwen etale yo, m etale yo. Jis yon bagay m pat menm konnen kisa l te ye. M jis fè l pou m te ka pa kite rès pat la gaspiye oubyen pou m ta fè yon lòt bagay m wè e sa k t ap bon. M jis fè l. Jan nou ap gade a la e konsa m te fè l mèzamou. Nou konnen m pat lakay mwen nòmal mèzamou. Nan kay kote m gen tout afè m yo. M pat la jou sa a. Se nan kay sa a m te ye. Epi lè m fin fè l konsa, m gen yon ide ki te vin nan tèt mwen. M di m ta mete yon grenn rezen sou chak. men m pa t gen rezen. Epi m te jwenn ti bonbon sa a nan karinèt yo. Epi m di m ap mete yon grenn bonbon sou chak tèt yo. Pou l ka parèt pi bèl, pou l ka parèt yon bagay serye. Nou wè l? Gade kijan l te sòti mes amour. M pral montre nou li kounya. Men ni. Sa se konsa. M ta pral mete yo nan fou a. Fou sa a menm menm nan li wonm dezòd. Fou sa a, se premye fwa m te itilize l. Epi gade kijan bagay yo sòti. Ti ponpkèt la eksploze nan menm men kanmenm li te byen gou, byen bon jan nou wè l te ye. Ay konsa yo te sòti mes amours. Li pa t sòti menm jan avèk premye sa m te fè yo non. Paske akoz volim nan ki te twò wa m pa t byen kontwole l se sa k fè lè n ap fè l fò nou mete yon dife ki fò nou mete dife ki dou, dife mwayen pa mete gwo dife pou l ka pa eksploze jan pa m nan yo eksploze la. Nou wè jan bagay la eksploze men kanmenm li te bon. Map moutre nou yo la apre sa pral goutel pral moutre nou lòt bonbon yo tou kijan yo te Ya mes amour map di nou merci paske nou te pran ti tan pou nou te gade video sa pa bliye like abone kite yon kòmantè pou di m kisa nou panse epi nap wè byen vit nan yon lòt vlog ke m deja gen prepare pou nou la bye bye je vous aime mwen renmen nou anpil anpil anpil mwa mwa mwa mwa.